M kwè ke n ta swete nou ale sou chanèl la, branche sou li epi pou nou kapab jwenn kèlke enfòmasyon ke mwen pote pou nou a chak fwa. Jodi a mwen jis vle pataje kèlke ti pawolsman avèk nou sa n fè pètèt pou semèn nan, pètèt pou weekend lan mwen menm ansanm avèk mwen menm ansanm avèk madam mwen e kote nou te sòti, nou te ale. Bò isit ke yo di yo, ke yo di mo a ki se hiking, ki vle di ou te ale mache nan mòn bagay sa, ou al fè ti mache epi pou ale nan tèt mòn nan pou wè, ou ap gade tout, tout vil la nèt bagay sa yo. M kapab di nou se, se kèlke choz. Sa vrèman, vrèman, vrèman, vrèman bèl. Lè m ap, m ap, m ap voye, m ap, m ap mete videyo sa a ba nou, pou nou e pou nou, pou nou kapab wè sa. e mwen menm seman ak madanm mwen nou te fè sa e nou fè sa yè samdi a epi samdi pliwo nou te fè li ankò sèke prèske yon bagay nou fè chak chak chak semèn ki vle dil bon pou nou paske fè ti mache bagay sa yo nou konnen li bon pou santew e sitou ankò si w pa fè anyen lakay bagay sa yo ou chèche yon bagay pou fè m kwè ke sa vrèman sa vrèman bèl e dotan plis m kapab di nou E nou kapab wè ke m toujou di nou sa osijè de jaden an ke lakay la nan fè dèyè kay la. Map map mete enpe map mete kèk videyo pou nou wè kòman anpil bagay ke m ke m jodi a m keyi nan jaden an nap wè yo e m kwè ke m vrèman apresye jaden sa a ki vrèman bèl. E ankò m kapab pote yon nouvèl yon nouvo nouvèl pou nou ki se ki kons ki konsènan osijè de maladi an, maladi kowona. Maladi kowona a m kapab di nou nouvèl ke li ye ki se gouvènman Massachusetts la ki se Charlie Baker misye ki sot ki fèk poze yon dosye la semèn pase pi wo ki siyen ke yè si yon moun ap soti yon lòt peyi oubyen nan yon lòt state Ou gen dwa, w ap vini, men l gen anpil lòt kòmandman pou swiv kòmandman sa. Fase. M kapab wè misye ki se youn nan gran doktè kolaborasyon nan gran doktè bagay sa yo, etant isit, enben misye ki se li menm ki t ap bay enfòmasyon sou Sou konsènan de maladi an, ki jan w kapab pwoteje tèt ou, ki jan w ka fè sa, ki jan w pa ka fè sa. Enben ki vle vin, ki vin di la, pwoblèm ki vin arive kounye a, misye ansanm avèk pwezidan an ke nou tout konnen, misye pa kolabore ak pwezidan an, rezon an, pwezidan an vle pou misye mete fwoub nan bagay la. Wè sa m di w lan? vle pou misye fè kè di kèlke bagay ki pa menm arive vrè anhh ekskize nou konnen madanm mwen ki se yon amerikèn li ye anhh osijè de tout lòt videyo map fè nou kapab wè ladan nou wè li ladann kounya videyo mwen gen poum fè lòt fwa kap vini son videyo ke lap pale kreyòl pou la premyè fwa. Ebyen, si tout fwa nou ta renmen wè videyo sa, si tout fwa nou ta renmen wè l ap pale kreyòl pou la premyè fwa, m kapab di nou, nou konn kisa pou n fè. Sa pou n fè, abone sou chanèl la, kòmante sou li, èske se yon bagay nou renmen wè obyen èske nou pa renmen wè sa. M ta swete ke nou renmen wè l, men mwen vle santi ke nou la. Mwen vle santi ke nou nou ta renmen wè, nou ta renmen wè li obyen tande kòman l ap pale kreyòl pou la premyè fwa.